ki sou do men. M ta renmen konnen eski bagay sa yo eske se verite ou byen se mwen k panse l konsa men. Monchè men, pandan se ton vin sou sa men m ka fon ti pase sou ou men bagay yo anpil. Non m santi sa, m santi sa men. Ou konnen mwen menm m son nèg ki gen sa k rele karaktè. Depi w son jèn gason fò w gen karaktè. Karaktè, egzakteman, egzakteman. M pa yon nèg kòmsi si map viv avè w la fò w trete m kòm moun de menm pou mwen tou si m avè w fò m trete w kòm moun m son nèg m pap ba moun aksè sou mwen pou itilize m m pa dakò sa sa li m pa dakò avè moun. M eseye konprann kote w prale a sa vle di ke menn pou mande menn depi w wè ou se jèn li mèt pa jèn li mèt se yon pèsonaj yon granmoun depi w ap fonksyone kote k gen moun. A vle di moun yo itilize yon bagay, yo di w wi erè se domèn lòm, tout moun fè erè. A vle di yo itilize sa kòm yon bagay pou yo toujou fè w mal. Ou konprann? Pou yo toujou pran anpil bagay ki pa serye nan yon sans ki pou blese w. Ou konprann sa m di w lan men? A vle di menn se yon fason sa, se nan sans sa menn w ap toujou jwenn anpil moun ki gen pwoblèm avèk ou. M se yon nèg bwòdè, m respekte tèt mwen, m respekte tout moun ki bò kote m. Men m se yon nèg, m se yon, m vrèman strik nan sans sa. Ok ok menm si map viv yon sitiyasyon difisil m pa janm fè pyès move dil poum viv menm se pou e pou yonn nan rezon menn dèfwa tou m fek m frekan lèm diw m frekan ou gen dwa pranl nan sans literal menn lèm diw m frekan se pa kesyon map joure moun map mal map mal jere moun bagay sa yo men karaktèm pa pèmèt ke ou dim bagay si ou te dim vòlè la vòlè e pou dim vòlè m konnen m pa vòlè men wap anvi wè. Sa ou di a e gon pa de verite ladann ou konprann paske gen moun menn lèl Depi wè l gen moun k ap fonksyone bò kote l, li pa konn kòman pou l jere l. Sit ou menm, ou gen yon pi wo ke moun ki bò kote w la. Gen yon minimòm respè fòk ou bay moun. Lè ke w ap fonksyone a moun, gen yon fason ou pale avèk. Pafwa menm ou pa bezwen gen lajan pou ban moun. Sit ou mwen menm, ou pa bezwen gen lajan pou ban moun. Depi wè m ap fonksyone menm kote avè w, ou gen yon minimòm respè pou ban mwen. Ou gen yon fason pou pale avè m. M pa di w ban m tout respè k gen nan peyi a men sèlman sa k pou mwen an fòk ou ban mwen. Ou konprann? A vle di menn la gen moun ki pa konn sa. A vle di menn vyen mande fòk ou moun chè ba yo, ba yo tèt anba. Ya menn, m se yon nèg volè, m pa tè, m pa tolere moun ranse avè m menn. Se pou yo, m pa pou yo nan rezon menn m travay, m leve bonè, m kwè nan sa anpil. Leve bonè, antre ta, m pa dakò ou di m sa k pa sa. Si m pa volè pa di m ou volè.
Si m zanmi avè w la, gen de bagay m pa dwe di w. Ou gen dwa di m yon bagay la men ou ka anvi retounen sou mwen ankò men nou pap ka retounen paske sa w di m nan toujou ap fè m mal brother. Pa bliye sa w pral di men pou gen yon bon zanmi tou fòk ou respekte l. Se pa paske nou alèz pou m kanpe pou m ap di w tout bagay. Ou konprann? Konpòte yon zanmi w menm jan avèk respè ou gen pou papa w, manman w. Ou konprann? Fòk ou konn kisa. kap fèm byen kisak pap fèm byen pou dim poum pa kontan Yeah ou sipoze itilize de mezi Se pa tout tan pou nou ap eskiz eskiz eskiz eskiz non menn Ou konprann Bon dènye fwa mpap bezwen eskiz nan Bon menn Oh a monchè Ou konnen nou pa pafè men o kont gen de bagay ou ka dim Ou gen dwa dim li nan moman sa ou panse ke li fini men gon bagay ou di yon moun gon kès gon bagay ki di nou menm nan nan pwovèb kreyòl la Bagay ke w bliye pote mak sonje Sa vle di ke Gen de bagay m pa dwe di w, menm se lè m ta nan m ta nan yon ti bat bouch avè w menm. Non men se sa, se sa menm. Depi w konnen menm si m t ap divize, divize nèt ale, gen bagay m p ap janm repete w. M p ap janm di w menm. Ou konprann? Menm jan mwen menm tou gen bagay m p ap. Paske nou zanmi menm, ou konprann? Nou te gon amitye ansanm. Gen bagay m p ap janm bezwen di w menm. E se sa k ka kenbe amitye nou se respè a. E konsa tou, si w pa gen menm respè, amitye mwen menm avè w p ap kontinye. Menm, menm pou jwèt, menm pou jwèt menm. Cheri, body an anpil menn, kòman ou pral sòti menn, mwen map rive pi ba la, mwen pat janm wè w, m di banm pase nan rye la m wè si m te ka wè w menn. Yon sèl bagay map di w menn, toujou rete moun ou ye a menn, pa dekouraje, toujou fokis nan travay ou, fè sa w ap fè, pa koute moun kap dekouraje w e moun kap pale tou, ou konprann menn. M toujou pozitif nan tout sa map fè brother. Li enpòtan, li enpòtan nan sans sa menn. E m pa konn si se sa tou ki fè gen moun ki remake nan mwen ki fè, dèfwa yo toujou vle mate m nan sans, men m konn tèt mwen brother.